Si pa gen larekonesans, fòk gen repwòch. Zanmi m, sonje premye grenn lapyè ki te tonbe nan jaden w lan. Raj chen an di dèy blanch. Zanmi m, tout pwovèb sa yo se pwovèb ayisyen, nou tout se ayisyen, nou konprann sa trè byen. E jodi a se avèk yon gran jwa nan kè m k ap debòde pou m vin remèsye nou. Epi m vin fè yon ti pale avèk nou. E sèl si nou te ka louvri kè m pou nou te wè jan m santi m. Jan m santi m kontan. E jodi a se yon gran jou tou. Se yon gwo gwo jou pou tout moun. M vin fè yon ti pale avèk nou fanatik mwen yo, zanmi m, fanmi mwen yo. Mwen swete nou gade ti videyo sa. gadel jiska la fin paske mwen vin di nou anpil bagay pa dekouraje pran ti chèz ba nou chita vin pale avèm vin nou dyaloge e nap gade nan kòmansman video a mwen bay 3 pwovèb si pa gen la rekonesans ap toujou gen repwòch tout moun ayisyen kap gadem nan konprann sa trè byen e zanmim. Fanatik mwen yo, zanmi m yo, fanmi m yo ki te ede m e k ap toujou ede m, ki sipòte m menm pou premye grenn abòne ke m te genyen an. Pou rive jounen jodi a, mwen mwen prèske gen, wi byen msi, mwen prèske gen yon ka avèk kipòt 100 grenn sou li ankò. Sa vle di se yon gran gran gran pa ke m fè. E pandansetan. nan yon ti tan ki pa twò kout, nan kèlke semèn, nan kèlke semèn mwen arive genyen l. E zanmi m, mwen santi m fyè de sa, e m santi m fyè de fanatik mwen yo. Gen moun ki te toujou konn di y ap sipòte m, mwen te toujou konn jwenn avèk anpil moun nan lari, yo te toujou konn ap pale, yo di, a Watson se zanmi w mwen ye, m se patnè w, nenpòt sa ke w ap fè m ap toujou kenbe w, m ap toujou sipòte w. Men m te panse se pa t vre. Men jodi an. Mwen arive wè tout moun ki bò kote m yo. Mwen arive wè tout moun ki sipòte m yo. Jodi a m vin remèsye nou. E m vin prezante anpil nan nou yon ti eskiz mwen tou. Poukisa? Paske m te prevwa fè yon live ansanm avèk nou. Live la pa ka reyisi. Rezon an trè senp. Se paske youtube pa asepte. Mwen gen anpil aplikasyon ke mwen eseye try sou yo poum wè sim te kapab fè live la mwen pa kapab youtube di mwen non dezole paske bon genlè chanèl mwen an bon mpa konn bon mpa ka vle opine men youtube pa asepte kem fè live la mwen chwazi fè ti video sa poum vin pale avèk nou zanmim ou menm kap gadem nan mwen renmenw anpil E mwen vle mwen vin diw jodi an pa dekouraje sipòtem e mwen menm ki wap sipòte jodi an m wete kouw pap pèdi sa e map toujou fè travay mwen kòm sa dwa poum pote bèl videyo bon bagay kap enterese nou bagay kap toujou fè nou souri e map toujou pote bon enfòmasyon pou nou kapab patajel nenpòt kote chanèl sa nap rele chanèl la referans e. Sin pran non chanel la nap tande e sin gade byen chanel la se tonel la jenes e o komansman mwen te relel m te ba chanel la pote nom mwen vin chanjel men poukisa m chanje non an mwen vin gade nan yon ti kal tan nan mwens ke 2 3 4 jou mwen wè kantite abone kem genyen kantite lèm lage yon video kantite moun ki gadel mwen di oh chanel sa paka pote nom. Chanel la pa pou mwen. Chanel la se pou jenès la li ye. Mwen chwazi chache yon non pou m mete pou m bay chanel la kap bon pou nou tout. Ki fè mwen vin arive rele chanel la Tonel la jenès. Si m vle fon ti pale pou nou, fon ti rale pou nou sou Tonel la jenès. Gen moun ki ka pa fin byen konprann sa ki yon tonel. Tonel la jenès se yon kote Lè ou pale ou de yon tonèl, moun andeyò ap konn sa trè byen. Se yon kote pou tout moun vin poze yo. E, li pa, li pa yon baz non, men se yon kote tout moun ka vin chita alèz, tout moun gen dwa. Depi ou pale de yon tonèl, tout moun gen dwa. Vin chita, vin pale, vin bay blag, vin, vin bay ti kont tou, moun ki konn bay kont yo. E, vin tire kont, devinèt. Tonèl la, sa vle di, se yon bagay ki pou tout jèn nan. Tout moun gen dwa ladan l. Se pa yon bagay ki pou mwen menm ni pou ou menm, se Tonèl Lajenès, e sa k fè m te vin chwazi non sa a, mwen vin bay chanèl la. Se paske m wè se tout jèn yo, tout moun nèt ki mete ansanm avè m k ap fè m rive kote ke m rive a. Mwen renmen nou anpil. Mwen wete chapo m byen ba devan nou. Mwen renmen nou e m pap janm sispann di nou mèsi pou sa. Travay la fenk kòmanse, nou pap kanpe. Nou pap kanpe, anvan ane a fini fòk nou make yon rekò. E m mande nou sa pou nou ede m make yon rekò anvan ane a fini. Mwen pa vle site non pèsòn, paske si m kòmanse site, mwen pap janm ka fini, videyo sa ap twò long pou nou. Mwen pa vle site non pèsòn. Men nou tout konnen tout moun ki ede m yo. Nou konnen jan nou sipòte m. E ou menm menm k ap gade videyo sa ki poukò sipòte m anba tonèl lajenès, rantre kò w anba tonèl la. Se nou k pou ede tonèl la konstwi. Chak moun ka pote yon pay, chak moun ka pote yon grenn klou, chak ka pote yon poto, yon, sa m kapab. Paske a chak fwa ke nou bay yon grenn abòne, a chak fwa ke nou like videyo a, a chak fwa ke nou pataje l, nou kite yon kòmantè, sa si nou patisipe nan konstriksyon tonèl la. Zanmi m yo, fanmi m yo, fanatik mwen yo, gen nan nou m pa menm rekonèt. Pifò moun ki la m pa rekonèt nou. Pifò moun k ap gade m pa rekonèt nou. Men nou gentan vin fè yon fanmi. Nou tout la se yon sèl. E Kontinye kenbe m. Kontinye sipòte m. Men jodi a nou pa t sèlman vin pale. Nou pa sèlman vin pale de chanèl la. Mwen vle ban nou yon ti istwa tou. E nan fen videyo a nou pral wè. E tout prèv istwa sa kem pral ban nou. Ki sal ye? Map raplem lè kem te an senkyèm ane gen yon pwofesè gen yon pwofesè ki te fè yon bagay devan nou. Pwofesè a vin ak ti kòb li mete nan valiz la e yon elèv pranl. Yon elèv pranl. Nan rekreyasyon gwen elèv ki pa soti yo pran ti kòb la nan valiz pwofesè a. E pwofesè a di e vwe, mwen m pap pè di kòb mwen. Pwofesè a fèmen pòt la, zanmi sa map di nan son fè reyèl. Li fèmen pòt la, pandan li fèmen pòt la. E li pran lis, lis non tout timoun yo, epi li pran yon, ok, bon m pa vle di nou ki sa l te fè, m pral moutre nou pito, bon m moutre nou de preferans ki sa pwofesè a te fè. Ki sa pwofesè a te fè, epi l ap site non tout timoun yo, pandan l ap site non yo, l ap site non yo, epi nou vin gade, e, e. Bon, bon bon fòk mwen dil. Kiyè a, wap wè gade se yon kiyè ki kanpe sou yon egiy. Tankou son mistè. Se gen de bagay kem vin montre nou la, gen de bagay m vin di nou. Nou ka panse se pa yon verite, men gade l nap konprann li. Li fè yon kiyè kanpe sou yon egiy. Pandan l fè kiyè a kanpe sou egiy la, epi lap site non timoun yo kiyè a ap vire. Kon l rive sou non timoun nan. ki te pran kòb la kiye a tonbe beng tout lekòl la rele amwè amwè amwè mezanmi m pral moutre nou video sa m pral moutre nou l e se pa video a egzat men se mwen m fè kopi a kanmèm se mwen m ki fèl pou m moutre nou kòman sa te ye m swete nou gade l. Epi nap konpwann li. E apre video a, apre video a, mwen te kwè map tounen ankò pou m fon ti konklizyon avèk nou. Mwen renmen nou anpil. Kontinye pataje video m yo. Kontinye abòne avè m. Mwen rete kwè ne nou pral fè tout mwayen posib. Chak dimanch pou n fè yon live. Depi YouTube ban nou pase, depi nou aplikasyon ke nap eseye yo depi yo sèvi, Mwen te kwè chak Dimanch nap fè yon live jisteman poun pale a fanatik nou yo. E dè fwa tou gen kèk fanatik nou ki tankou moun ki Ayiti, lòt moun ki lòt kote yo, nou nap kòmanse panse de yo paske dè fwa gen nan yo ki pa gen minit telefòn, ki pa bagay. Fòk nou wè fasonn ka ede yo paske lè yon moun edew, Fok ou edel tou. Nou pral bat pou nou jere tout bagay sa yo. Zanmim Tonel la jenes se Tonel nou tout. Tonel la jenes nou tout gen dwa. Vin layi kò nou anba Tonel la. Vin pran plezi nou anba Tonel la. Vin sipotem fason ken kapab. Mwen panse ke nap rive e nou pap regret. Edem pann anvan ane a fini edem make yon rekò. ede m fè yon travay ke m pa t panse anpil moun pa t ap panse. Mwen renmen nou. Mwen renmen nou. M gade ti kal tan sa mwen gen tan gen kantite abòne sa yo. Mwen renmen nou anpil. Ede m kontinye fè travay la. E zanmi m, an nou pase nan videyo a tousuit. An nou pase nan videyo a e n ap retounen tousuit ankò.

Mwen swete nou te enjoy ti video a, nou te gade l E mwen gen moun ki getan kontan, gen moun ki ri Gen moun, bon, anfen, anfen Se yon istwa ki reyèl, jou an l fèt la Li pa majik, se pa majik son bagay trè senp nou kal eseyel pou nou wè. Zanmim merci anpil deske nou te gade ti video a jiska la fen. E kontinye sipòte zanmi nou Augustin Watson. Moute sou chanèl la kon, moute sou YouTube konnya, ekri Tonel la Jenès, nou pa bezwen mete aksan sou kenn e. Tonel la Jenès e nap moute alèz nap wèm. Nap wè video yo nap abòne avèk chanèl la epi poun kontinye fè travay yo mache mèsi jèn kore jèn ansanm nou fò yon sèl nou fèb mèsi zanmim yo nap wè ankò nan yon lòt ti video.